Hello hello guys kòman nou ye yon lòt fwa ankò se Jenny Loves kitchen ki rantre lakay ou pou yon lòt videyo yon lòt resèt jan nou kapab wè la se dlo diri an mwen mete sou dife pou l kapab bouyi epi la mwen gen yon filè pwason ansanm avèk mwen avèk 3 krevèt Se tout sa kem te trouve nan frizè lakay lan guys e se yo menm kem pral itilize pou resèt lan. Dim non guys, si se ta nou menm ki al nan frizè lakay nou epi nou rankontre sèlman yon filè pwason ansanm avèk 3 grenn krevèt, ki premye ide k tap vin nan tèt nou? Na fèm konnen nan yon kòmantè. Hey wi guys la dlo a gentan ap bouyi sa m pral fè m pral ajoute diri an mwen pa lave diri an men sa pral depann de nou menm nou kapab toujou lave diri nou e aprè mwen fin mete l mwen brase li e m ap ajoute yon ti sèl ansanm avèk yon ti lwil ladan l kapab selon kantite ou mete a w ap mete kantite sèl lan la mwen genyen sèl Himalaya ansanm avèk Pwav se avèl mwen sizonnen pwason an um guys mwen sijere nou pou nou kapab itilize sèl sa paske li bon anpil nou kapab fè yon ti rechèch sou li konsa nou kapab wè byenfè ke l ka pote pou nou. La mwen gentan gen tout sa map gen bezwen pou resèt mwen an um diri an ki gentan fin kuit um zonyon, lay, pèsi, mayi, karòt. Pwason ansanm avèk krevèt yo, yo tout gentan fin prè kounye a nou pral pase nan preparasyon an. Premye sa map gen poum fè se ajoute yon ti lwil oliv tou piti pa anpil jis pou kapab grese pwalon an. Map grese li. Paske m pral mete pwason yo ansanm avèk krevèt yo. Pou yo kapab fè yon ti kwit. Map sote yo dabò. Apre sa, pou m kapab pase ansanm avèk lòt engredyan ke nou genyen. Mwen ajoute ti lwil lan se jis pou yo pa kole. Paske sa ap evite pou pwason yo yo menm yo pa yo pa rive kole epi pou yo kraze.

Mwen pap kite yo vreman pran koulè, map kite yo selman transparan. Apre sa, mwen kapab ajoute kawot lan. Ok guys la mwen ajoute kawòt lan ansanm avèk mayi yo map melanje yo mwen ajoute yon mwatye magi men sa pral depann de ou menm si ou manje magi ou byen ou pa manje ou gen dwa pa mete se pa yon obligasyon pou mete magi an E w ap pwoteje sante ou tout sa. Kapab toujou pa ajoute magi. Mwen pap mete sèl paske mwen te mete sèl nan diri an epi nan asizònman pwason ansanm avèk krevèt yo. Donk li pa vreman bezwen sèl. Mwen sèlman ajoute mwatye kib magi. Sa mwen fè mwen jis melanje yo. Nou pa oblije kite diri an fin kuit nèt, nou kapab kitel a mwatye kui epi apre sa nou toufel ansanm avèk vejetal yo yon fason poul kapab pran gou lòt engredyan ke resèt lan li menm li genyen. Kounye a sa mwen pwal fè, map ajoute krevèt lan, pwason yo, tout sa. M ap melanje ansanm avèk prekosyon yon fason pou pwason yo pa kraze. Jan nou kapab wè a. E pou fini mwen ajoute sa. Mwen pral kite l pou yon ti tan, map bese dife a anba. Yon fason pou l kapab fin kuit e konsa diri an kapab pran gou lòt engredyan yo. Um, si nou vle, nou kapab akonpanye li ansanm avèk yon ti zaboka, salad, tout sa, oubyen yon bon vè ju, grenadya oubyen zoranj, sa nou vle akonpanye l ansanm avèk li. E mèsi paske nou tap gade videyo a. Si nou rive jiske la se paske nou te renmen videyo a, nou te enterese pou nou te kapab wè kòman sa tap fini. Se pou sa map envite nou abone ansanm avèk chanèl la e pa bliye banm yon like, kite yon kòmantè, pataje ansanm avèk fanmi w, zanmi w, tout moun ou panse ki kapab enterese ansanm avèk resèt sa. Epi nap wè yon lòt fwa ankò nan yon lòt videyo pou yon lòt resèt. Bye! Ok guys mwen menm mwen akonpanye li avèk yon bon ti limonad mwen pral byen desann li li ap pete tounenm la nou pa imajine jan manje sa santi bon timoun